Yo vire menm. E sa fè lontan menn ou konnen mwen zanmi avèk Izou. Nou zanmi lontan vay. Men mwen wè m rive nan yon moman menn tankou mwen pa ta vle zanmi avè l ankò menn. Kòman sa? Tankou lavi wè m gen yon santiman de jou an jou k ap degaje men m wè mwen vle Izo pou madanm mwen pito rete. Bon,
monchè, sa toujou rive. W ap wè gen yon kantite tan w fè zanmi ansanm avèk yon moun, ou vin gen yon presantiman k devlope lakay ou pou li menm.

An ou mal di nou sa nou gate pwojè a ayisyen nou ye wi
kot malèt mwen kitan ale pa fè sa non pa m poko rive m kitan dyaspowa pitit
kote ou prale menm nan ki peyi ou prale la chili m prale wi poukisa kesyon sa poukisa chili a bon diyon bagay e la m jwenn e la pou m ale sa peyi sa ayiti moun pou yo ret ladann la bon diyon bagay
si tout ti jèn fè menm jan avèw ou panse peyi a ap janm mache?
Hehe sa vle di ou menm kap vin pran pòz ou a si ou te jèn ale ou pa ta prale? Mwen pa di m pa ta prale men si nou tout nou kite peyi a kounye a fatra k pral ladann. Sa peyi sa itil moun?
Pou mwen menm peyi tout moun te dwe kite peyi sa. On peyi chak tan wap tande kidnapin sesi sela Bò isit bò la ba monte desann moun paka al lekòl yon kale peyi bloke bon sa yo ret ap fè la ou mèt gen 10 diplòm ou paka jwenn yon travay ou paka jwenn anyen sa yo ret ap fè la. Banm di w yon bagay Neyou
diplòm lan se vre ou sipoze aprann ou mèt te gen 10 diplòm wal chili ansanm avèm ou pap jwenn anyen fè avèl. Mwen menm te mèt al ranmase kaka chen chili mwen menm fòm vye fòm kite vye peyi sa mwen menm. Banm di w menm mwen sim jwenn ale m pwale men nou sipoze pran konsyans nou. Mwen menm ou wè konsyans la. Li pa yon lòt pwoblèm non. Se pwoblèm sosyete. Imajine w nan eta peyi a ye a se nou menm ki mete l nan eta sa. M pa ladan l mwen menm.
Ou menm Izou, Dawens men Neyou pa ladan l. Toude zòn. Neyou pa ladan l. Kòman mwen ki mwen menm. E yo pa di ou menm sèl e nou menm. Non, rès la retire l nan nou an silvouplè. Tande. M jis jeneralize ka a. Sètadi se sosyete a. Lè m pale de sosyete a, m pa pale de yon moun endividyèl. M pale de sosyete a. Imajine w w al lekòl. Ou se yon moun ki fè etid, ki fè inivèsite. Gen anpil bagay ke w te ka fè. Se paske ou pretansye nan depi nan lekòl, se tankou se djòb. Ou sonje epòk nou te, nou t ap fè filo ki sa ki te nan mayo. Ou te di apre w fini, pou w al nan gran djòb.

Banm di yon bagay nene. Paske talè la avyon an pral. Kòm ou pwale, m panse kounye a se ou kap ka rele nou, ou gen nimewo nou. Wi map rele nou.
Nou, m pa ka di w anyen de plis, paske m pa gen anyen pou m ba ou, men si se mwen ki te ou menm, wè mwen m mèt jwenn chili, jodi a m pwale, men se konsa tou, m gen dwa pa ale, rezon, se konplèks. Gen anpil bagay ke nou te ka fè. Ou menm jèn, ou konsidere paske ou se yon bèl fanm, gen de bagay ou pa mete an aplikasyon pou w ta fè. Gen anpil bagay ke nou te ka fè, n ap di peyi a pa bon. Se nou k pa bon, se pa peyi a k pa bon. Mwen m bon wi, e lòt moun a peyi a k pa bon. Mwen m bon mwen menm.
Gen bagay si w te fè, ou te jis se kreye yon Pwòp yon ti an yon ti biznis ou. Nan ki peyi? Li ou tap. Ah ah hehey ou kreye l si yo pa baw kout poud yap voye tire w yap voye pran bal kase biznis la sa vle di pou m gen kòb pou m depanse la la mwen ya non cheri e pa mwen menm. Ebyen lè w rive dèyè ya piga w kite piga w fè menm bagay la non. Dèyè ya pa menm jan la. Ou ret travay omwen pou tounen nan peyi w pou vin envesti nan peyi w pa al kòmsi al fè tankou jan w wè moun yo pral anba pon tout lòt kote ap kite peyi sa pou yon lòt peyi.

Chaje wi. Dawens gen rezon wi. Li gen rezon. Menm ou ta vin ale ou pa ta pwale. Menm avèk m ta pale. Men, si nou te kreye pwòp bagay pa nou nan peyi nou tou, èske ou panse li ta pale? Se pa sa. Ou wè, yon, ou menm, mwen menm m ka pale ansanm avè w la m son antreprenè. Gen anpil bagay ke n ka fè. Men pwoblèm ki konn gen avèk kèlke moun, yo pa kwè nan konkirans. Gen anpil bagay ou te ka fè. Se mit ki nan sosyete a. Otomatikman ou gen konkirans. Konkirans lan se li k ap pèmèt ou avanse. Men gen moun otomatikman l ap vann sa ou vann menm bagay la ansanm avè l anfas li, li gen tan soti kòm yon obstak pou ou menm. Wi li gen rankin. Tout bagay fòk ou mouri dèyè yo. Men se pwoblèm peyi moun, pwoblèm pèp. Men se pa pwoblèm peyi a. Fò w tande tout sa k ap pase se pwoblèm otorite avèk pwoblèm pèp la. Ou wè lè w tande moun yo ap pale yo ap pale yo ap pale de kidnapin nan. Kidnapin nan se vre. Gen anpil nèg ki antre nan kidnapin. se pa prop volonte yo ki yo fèl paske gen anpil nan nèg yo pral lekòl men se jan peyi a ye a peyi a pa ofri yo anyen e anplis menm moun nan gen zam nan se pa prop volonte l se pa lajan l achte l se moun ki a la wotè ki bale l ann pran egzanp yon moun kap pale de yon nèg ki se gang ki gon zam kote l jwenn minisyon se moun kap travay nan tout pòs yo ki pa ki pa a la wotè de travay la. E moun ki ba yo travay la se kòmsi yo soumèt anba patwon an. Paske moun nan parèt kòman w te ka fè konprann yon moun ki pa gen aksè menm soti la pou l al achte menm yon dlo pou l bwè. E pou ou wè bwat minisyon an ap vin jwenn li. Kote l jwenn li? Li pa gen aksè ale nan dwàn lòt bagay. Se ke se pwoblèm nan se pwoblèm sosyete epi pwoblèm otorite. Se sa. Men san sa mwen menm m ap rete la nan peyi m. M ap mwen menm m ap al vizite yon peyi men jamè al rete nan yon lòt peyi. Se sa peyi m. M pap alèz nan yon peyi ki peyi m nan men. Tout sa pou n fè, se met tèt nou ansanm, epi sa n ta di, ansanm n ap pi fò. Wi ansanm nou fò, sa e deviz peyi an. Linyon fè lafòs men moun yo pa konprann. Men kanmenm m panse 2030, di sas pou 2030 n ap jwenn yon lòt Ayiti. E m espere m ap viv nouvèl Ayiti an. Men se sa n ap chache, m pa pou rete non mwen menm. A, n ap tou ale ansanm?
M konnen lakay ou w ap fè izo. M ap ale ansanm rete. Tèt chaje.